Pou l pou nou paske se yon dèbi e Atibonit e sa li te di li fèt e a si pwen e m panse pral gen yon gwo soulajman yon gwo e satisfaksyon sou le plan moral tankou jwè, fanatik, dirijan sa vle di kèlke choz. Eske se sou presyon dirijan yo te mande jwè yo jwe pou ou? Paske m te estime ke dirijan yo te ba w 3 match wi coach si w pa fè 9 pwen sou 3 match sa yo non non non non

Kote yon viktwa sou Vyolèt, yon viktwa aleksteryè sou Baltimò, e pa nenpòt ki ekip, paske Baltimò se yon nan ekip ki se yon modèl pou mwen nan konpetisyon, paske se ekip ki gen anpil sòlda, ki anpil nan sitiyasyon, ki toujou prè pou batay. M ap gade Jèmen, kapitèn nan, yon vye biska, m pwofite felisite l, ki fè tout sa k depann de li. Konprann, a chak balon l manyen, se yon danje pou mwen. Li te met anpil klas, li te met anpil. touch taktikman pou ke nou rive metrize sa.
Donk e coach, m kapab di ke nan nou remake ke bal sòt e bouskile w malgre l tap jwe an enferyorite nimerik, donk eske se yon estrateji? Pandan ke ou te an siperyorite nimerik. Toutafè, ou konprann, a 2 zero, ou konprann, a 2 zero, m panse se, m pa, m pa, m pa kapab pi egzijan an fèt de skò, ou konprann, taktikman nou gadon pozisyon, nou jwe blòk ba epi. e pou pèmèt ke sitiyasyon an li te kenbe pou l te rete konsa. Kòman w wè pwochen match ekip Racing nan? Nou te gen 4 match, 4 match kote tout moun te wè se 4 match sa a ki ta pral di swa Racing kenbe, mentni plas li an premye divizyon oubyen ki swa Racing di adye. Paske deja nou sou 3, nou pèdi yonn, nou fè 2 viktwa nou koule avèk lòt, nou rete a ese, n ap resevwa a ese, nou pral batay, mete jwè yo an konfyans, epi popilasyon an, piblik lan. Dirijan yo pral genyen pou yo fè tout sa yo gen pou yo fè. Travay pa m nan ap kontinye pou pèmèt ke ekip la li menm li kenbe. Anplèn kriz kotch, alò anplèn kriz kotch, donk nou wè gen de jwè pou yon mank de disiplin ki kite twoup lan, donk yo di se de desizyon ke ou menm ou pran, èske ekip lan pa gen pwoblèm moral pou jwè sa yo kite ekip lan? Ou di mwen sa, ou ka ban nou enpe detay sou. Ok, kite m fè tout sa depann de mwen pou m presi, enpe presi nan kesyon sa. Dans un premier temps, avan m pran jan de desizyon sa yo, m chita jwè. E m chita jwè a, m avèti, nan antrènman tou m pale avèk tout jwè, gen de sitiyasyon, lè se jwè ou jwè etranje, ou vin ede ekip la batay, se pa sa plezi a ye. Plezi a se tèren. E m gen de twa jwè ki pran espas lokal ekip la, ki vle transfòme l an bòdèl. Fanatik ap kouri, fanatik ap vole a dwat a goch, yo tou pre zòn nan. Yo pa ka sipòte bagay la pandan yo menm ap soufri. But e li pa li te rive li te rive kanmenm egzajere. Fò m te debarase mesye sa yo, ou imajine w yon fwa m debarase yo but m konpò m konprann mwen tou sèlman konprann se yon seri de zoranj nan yon panye pou ekate yo pou pa pote move danje avèk rès yo. Eske sa pa afekte gwoup la? Apre desizyon an m fè 2 viktwa swit an swit. Donk eske pa gen retounman sitiyasyon pou jwè sa yo? Non, e desizyon mwen m pran l, m fèm sou li, paske m te avèti nèg yo a plizyè repriz, sa a li pa foutbòl, li pa spòtif, mwen envite nou vin batay pou mwen, vin ede m jwe. Donk e si se sa a nou pran plezi, sa vle di nou pa jwè. Soti a gen sou kote bòdè l ye, al relakse nou.
Mèsi coach. Mèsi.